Alo wi alo.
Toupatou toupatou kouman sa ye? Trase trase evenman pou nou paske konya ou anvi, m pa kwè w sou presyon ankò. Ann ale non. Nou anviwon yon trantèn jounalis la, n ap retounen ak vitès la pou nou antre nan msp a. Paske nou manke pran nan yon gètapan. Men gen yon ansanm de 5 a 6 jounalis ki te gentan fè yon jan yo ale pou al fè imaj. avan, men malerezman ki bloke andedan lopital jeneral. Daprè enfòmasyon ke nou kapab nou, ke nou verifye, ebyen gen yon jounalis ki se Jimmy ki sikonbe anba bal, epi gen yon demwazèl ki rele Floriz li menm ki pran bal e kap soufri la, e nou sot pale ansanm avèk li. Gen yon jèn gason ki rele Chandèl ki se yon jounalis tou, li menm li pran bal nan bouch. Jan anpil moun kapab remake, imaj yo ap sikile sou rezo a la, se li menm l ap soufri. Jan nou kapab di a la, jounalis yo menm anba a la yo bloke. Wi men, alò tout moun k ap swiv ki sou Maten Deba, televizyon, jounalis nou wè a se li menm ki pran bal nan bouch. Jounalis ki pran bal nan bouch la la, ki sitiyasyon l, ki kote yo kouri avè l?
E misye li menm nou tap pale ansanm avèk li via video call men misye li menm lap soufri anpil e li bloke andedan espas lan la gen lòt menm ki tonbe ebyen ki sikonbe anba bal. E toupatou! Wi?
Depi a ki lè menm evenman sa kòmanse a ki lè menm nou kòmanse resevwa bal nan lopital jeneral?
Enbyen, se yon aktivite ki t ap fèt pou te relouvri espas Lopital Jeneral. Enbyen, te gen yon nòt de près ki te soti kote yo te bay tout jounalis randevou andedan lopital la li menm pou ke nou t ale kouvri aktivite a. Men malerezman gen jounalis petèt ki te gentan anba a, enbyen ki al fè imaj an avans. Jan nou konnen la, medya toujou nan konkou kiyès k ap bay scoop avan, petèt gendwa se sa ki fè yo te gentan desann anba avan nou. E aktivite pou te rann ke relouvri lopital la, se moun ki nan kòtèj ansanm avèk nou yo ki t ap lanse aktivite sa. Enben, yo bout kò desann anba. Enben, zafè katouch la li menm, se lòske nou pral rive, ta pral nan vè dizè, onzè, enben pandan ke yo menm y al fè imaj, Ebyen, bandi tonbe vide bal sou yo. Pandan m ap pale ansanm avèk ou a, y ap pale avèk nou la, yo di konsa ke ti mesye yo menm anlè lopital la jiskaprezan, yo bloke anndan an, e menm blende ki ta sipoze al gade pou wè si yo ka retire andedan lopital la, malerezman, yo pa ka rive tèlman anba a li menm li sere anba kout bal. Ok, alò Evens, eske ou ka raple nou non jounalis tou di k mouri an, e ki medya, e pou ki medya lap travay, e ou di gen youn ki blese e ki pran bal nan bouch?
Wi. Ok.
Ou vle. Ebyen, jounalis, jounalis, jounalis, jounalis ki anba yo, se Jimmy, nou pa konnen sinyati l trè byen, se Jimmy, nou pa konnen, Jimmy pou, Jimmy Jean, e pou ki medya Jimmy Jean? Moun afè bon TV se pou medya sa di men li menm lap travay malerezman li menm li mouri li sikonbe anba kout bal e genyen chandèl enfo misye li menm ki ay te pran ki resevwa bal nan
Wi m tout avè chef ou gen bon Dye. Akyes otorite general la pale plis banm non otorite okay yo nan peyi a ou konn tande lap pale.

A konbyen solda jeneral la kite w la a? E sa m ta bezwen konnen.
Eske kote mouche bouyi a, eske ou pa konn jan mal bouyi a mouche? Men tande, lè nou kache la sa nou manje? Kiyès ki ban nou manje?
Kiyès ki voye lajan pou nou?
Non men kiyès ki voye lajan pou jeneral la lè konsa? Ban m non kiyès ki konn voye lajan pou jeneral la?

Ou konprann? Ok. Jwann tou vin nan savann.
Wi. E ankò. An nan fouco, an nan fouco. Wap tande m frè m? Wi chèf. Zanmi,
konbyen moun, konbyen moun ekip ou a touye deja? Oh!
Nou pako tire moun.

Retounen ak vitès la pou nou antre nan msp a, paske nou manke pran nan yon gètapan. Men gen yon ansanm de 5 a 6 jounalis ki te gentan fè yon jan yo ale pou al fè imaj avan, men malerezman ki bloke andedan lopital jeneral. Daprè enfòmasyon ke nou kapab, ke nou verifye, ebyen gen yon jounalis ki se Jimmy ki sikonbe anba bal. Epi gen yon demwazèl ki rele Floriz li menm ki pran bal e kap soufri la e nou sot pale ansanm avèk li. Gen yon jòn gason ki rele Chandèl ki se yon jounalis tou li menm li pran bal nan bouch jan anpil moun kapab remake e imaj yo ap sikile sou rezo a la li menm lap soufri. Sa nou kapab di a la jounalis yo menm anba a la yo bloke. Wi men men men men alò tout moun kap swiv ki sou maten deba ki televizyon jounalis nou wè a se li menm ki pran bal nan bouch e jounalis ki pran bal nan bouch la la ki sitiyasyon l ki ki kote yo kouri avè l.
E misye li menm nou tap pale ansanm avèk li via e video call me misye li menm lap soufri anpil e li bloke andedan espas lan la gen lòt menm ki tonbe ebyen ki si ou konbe anba bal. Euh toupatou.
Wi.
Depi a ki lè menm evenman sa kòmanse, a ki lè menm nou kòmanse resevwa bal nan lopital jeneral?
Ebyen, eh se yon aktivite ki tap fèt pou te relouvri espas lopital jeneral. Hmm. Ebyen, eh te gen yon e nòt de près ki te soti, kote yo te bay tout jounalis randevou andedan lopital la li menm pou ke nou tale e... kouvri aktivite an. Men malerezman gen jounalis, petèt gen tan ki te gen tan anba a, ebyen ki al fè imaj an avans. E jan nou konnen l lan, e medya toujou nan konkou kiyès k ap bay scoop avan, petèt gen dwa se sa ki fè yo te gen tan desann anba avan nou. E aktivite pou te rann ke e relouvri lopital lan, se moun ki nan kòtèj ansanm avèk nou yo ki t ap lanse aktivite sa. Ebyen yo bout fè w desann anba a. Ebyen zafè katouch la li menm, se lòske nou pral rive ta pral nan vè dizè onzè, ebyen pandan ke yo menm yal fè imaj, ebyen bandi tonbe vide bal sou yo. Pandan map pale ansanm avèk ou a, yap pale avèk nou la, yo di konsa ke ti mesye yo menm anlè lopital la jiskaprezan, yo bloke anndan an, e menm blende ki ta sipoze al gade pou wè si yo ka retire andedan lopital la, malerezman yo paka yo paka rive tèlman anba a li menm li sere anba kout bal. Ok, alò Evens, eske ou ka raple nou non jounalis tou di k mouri an, e ki medya, e pou ki medya l ap travay, e ou di gen youn ki blese ki pran bal nan bouch?
Wi.
Ok. Ebyen, jounalis, jounalis, jounalis, jounalis ki anba yo. Se Jimmy, nou pa konnen sinyati l trè byen, se Jimmy, nou pa konnen, Jimmy pou, Jimmy Jean, e pou ki medya Jimmy Jean, moun afè bon TV, se pou medya sa Jimmy li menm l ap travay, malerezman li menm li mouri, li sikonbe anba kout bal, e genyen Chandèl Enfo, misye li menm ki te pran, ki resevwa bal nan.
Wi m toutan avè chèf Ok. Kote Bondye. A kiyès otorite jeneral la pale plis banm non otorite okay yo nan peyi a ou konn tande lap pale. E nèg e nèg yon chèf nan tèt manifestasyon an yo wi. Banm non nèg ou konn wè lap pale plis la okay kòm otorite talè ou te dim lap pale avèk plizyè otorite reske non otorite sa yo banm wè humm.

Tande jan wap pale eh jan wap pale la misye ak direktè lapolis la yo alèz yo konn pale anpil souvan. Yo tou ap pale nan telefòn.
An ben ok dakò. Direktè polis okay la? Wi wi. Ok chèf manifestasyon an banm non l. Chèf manifestasyon an e gade te genyen Johanne.

Konbyen moun Konbyen moun ekip ou a touye deja oh nou pako tire moun. Esè lonal kilikou touye chèf. Sè lonal? Wi.
Apresa pa gen moun ki pran bal nan men kilikou ankò. Moun, e tankou lanne kap fè ti bagay grimas, kap vòlè ti bagay moun, se pa tolorel ki dwa tirew dou. Konbyen zam nou genyen?